Yon gwoup envestisè chinwa debake nan Kap Ayisyen, yo fè gwo evalyasyon nan lide pou yo vin envesti 10 milyon de dola. Yal o Kap Ayisyen yo fè evalyasyon, yo pwopoze, se de moun ki vini avèk, ki prè pou yo envesti otou de 10 milyon dola ameriken. Medam, matmwazèl e mesye, ou pral tande nan kisa Yo konte pou ke yo envesti men atansyon, avan menm sa fèt, yo gen de zegzijans pou lameri, nou pral fè w tande. Yon gwoup chinwa envestisè te deside vizite Kap Ayisyen nan lide pou ke yo kapab fè yon evalyasyon pou gade nan ki sa yo kapab envesti. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, aprè gwo vizit sa a, yo gen nan lide yo pou envesti yon total de 10 milyon de dolar nan Kap Ayisyen. Ebyen, pou sa kapab rive fèt, gon fason pou l fèt. Medam, matmwazèl se mesye, Pa bliye, gen de moun kap pote èd ba ou. Men, nan peyi Dayiti, jan prezidan Jovenel Moïse te toujou di l, nou bezwen envestisman dirèk ki kapab kreye anplwa. Se yon dosye pakin. Nan peyi Dayiti, preske pa gen pakin. Machin gaye tout kote. Men pou lajan sa a kapab vin envesti, donk kesyon tè a fòk lameri kapab jere sa. Genyen youn nan jounalis nan peyi Dayiti ki t ap bay detay sou kalite gwo dosye sa k ap pale, gwo rankont k ap fèt pandan dènye tan yo la a, t ap bay detay. Valery Numa, An nou tande. Enfòmasyon ke m genyen, genyen yon gwoup chinwa e ki rantre an Ayiti, y al Okap Ayisyen yo fè evalyasyon, yo pwopoze, se de moun ki vini avèk, ki prè pou yo envesti otou de 10 milyon dola ameriken. Trè sètènman se pa yon gwo lajan an tèm de gwo envestisman, men n ap pale de biznis prive. Biznis prive ou envesti 10 milyon dola li ta sipoze gon bagay ke li ka itil. Kisa yo mande, yo menm yo ta renmen pa egzanp fè yon parking municipal Okap peyan. Tande pwojè a. Yo enterese pou yo fè yon parking municipal peyan. Evidaman map pale m de sa se paske yo mete m an kontak avèk ekip chinwa sa yo. Mentnan, yo fè yon premye egzijans ki se pwopriyete a fòk lameri jwenn fòmil pou yo mete pwopriyete a a dispozisyon yo. Ok. Se lameri wi ki pral joint venture menm si se yon melanj an tèm de jesyon pataje. Men lesansyèl se ke lakomin ap gen yon lajan nan sa regilyèman. E nan jan vil Okap ye a, ou dakò avè m, yon gwo paking minisipal, se pa itil sèlman l ap itil. L ap dezanklave yon seri de espas, l ap pèmèt ke pil machin ki gare akote yo, yo pral oblije antre nan paking nan, etsetera. Men kisa yo mande yo menm, Yo mande pou ke yo menm y ap fin fè paking nan sou anba, men konstriksyon ke y ap fè anlè yo menm pou yo mete biznis pa yo, yo menm y ap gen dwa pou yo fè l, men tèren an se pa yo k ap achte l, fòk se jwenn yo jwenn tèren an, yo mete tèren an disponib pou yo, pou yo fè kalite paking ke y ap fè a, ok, san lameri pa bay yon dola. San la meri pa bay yon dola, men konstriksyon kounye a y ap fè nan espas la li menm ap pou yo, pou yo fè biznis pa yo. Ekout, jan m konprann nan, se ke yo eksplike m ke gen lè gen, alò nou p ap pale de administrasyon sa a, men n ap pale de administrasyon avan ki te mande bagay pa yo. Bon bagay la. Ok. Bon. Mentnan, m bezwen fouye bagay sa plis. Petèt ke si m pale de sa avèk Michel Senkwa, ou ka sezi wè Michel abòde l yon lòt fason. Epi ou ka sezi wè pwojè a pa ale men pwojè a retounen. Men kòm mesye yo kounya paralèlman se 2 moun ki te mete m an kontak avèk yo pou pou le sud etc pou nou gade enben wi mwen gentan gade avèk yo anfen ki sektè ke nou ta kapab gade ansanm pou nou wè nan ki sans yon devlopman ta kapab fèt nan enterè Sud lan ok bon se sou se la a nou ye se la a nou ye mesye yo pati yap yap rantre trè byento etc etc poukisa m mete moun okouran se paske lè wap pale de gwo envestisman sa yo Fòk ou rann ni pi ouvè posib. Pi ouvè posib. Pase m te kwaze avèk yon nèg ki te gen anpil karote bò lanmè, m te di misye ou pa bezwen fè yon pwojè pou kont ou la, ouvè bagay la, pèmèt ke moun vin fè etsetera. Men, Ayisyen an gen yon fason l konprann afè tè, li pa negosye lache anyen. Menm yon santyèm li pa vle lache. Rezilta ou rete avèk pil tè ou lan men w epi ou pa ka devlope anyen. Ou rete avèk pil tè ou lan men w epi ou pa ka devlope anyen. Dizan pase, kenzan ap pase epi jiskaske ou koz ke kominote a pa ka benefisye de yon gwo bagay paske ou jis twò fèmen. Paske ou jis twò fèmen. Ok mwen menm mwen gen lide pou m fè de bagay men malerezman m pa gen pwopriyete pou sa m pa genyen gwo tèren pou sa pou m ta ka fè pou m ta ka deplwaye pou pwojè ke m bezwen deplwaye yo. Donk, n ap raple ou mè chè frè se sè byeneme genyen majistra nan jou pase yo ki te anonse li te voye divès moun nan peyi la Chine pou al etidye, pou al gade kòman mache yo konstwi, ki modèl yo kapab aplike nan ritwa. Espas sila ki te genyen yon pakèt machann, yon espas ki te mal konstwi, ki te chaje ansanm avèk fatra. E nan. Tax 509, wi, sou platfòm sila menm ou raple ou nan kad dosye sila nou te di yo kapab fè pakin e premye dezyèm etaj kon fason pou yo ranje yo, fòk gen dlo nan mache a, fòk gen elektrisite, e lè sa majistra. Santral Sent Filomèn ansanm avèk lòt santral ki nan Kap Ayisyen. ki poko janm ka senkwonize a. Wi, nan lide pou plis pase 7 departeman nan nò a gen elektrisite, Prezidan Jovenel Moïse te deja depoze motè yo. Pou mache modèn nan konstwi fòk gen kamera ladan. Nan pakin sa tou, si l vin fèt jan yo swete l la, se ke fòk gen kamera siveyans ladan. Pou enstale kamera siveyans, ou pa ka mete yon kamera rechajab. Talò tande, li te dichaj, moun gen kontwòl ki lèl dichaj pou yo pase pou yo antre al fè koze. Donk, la a, kelke swa jan virel, elektrisite a se baz. Vole, ponpe, ti lanpa de tèt gridap, Alix Didier Fils-Aimé ap bay yo, li menm ki mare sosis li ansanm avèk machann blakawout nan sektè prive, se vre se li menm ki premye minis, Men atansyon, fò n gen kouraj pou n di Alix konsa gade, anvi manje vyann pa ka fè n kole dan nan zandolit. Sa ekstrèmeman enpòtan. Lè w pale de mache modèn, gon seri de machandiz, yo ap monte ansanm ak yo. Si nou di, l ap 3 etaj, omwen fò gon gran asansè. Of course! Si n pale de 3 etaj, donk moun nan pa ka tout la sent jounen avèk on bout sak, ou byen on bourèt pou l ap monte mach yo. Non, l pa ka fèt. Donk pou asansè a mache, se pa sou lanpadè l pral mache boubou. Fòk gen elektrisite. Anhan! Anhanhanhan! Eyy! Jojo te wè lwen! Jojo te wè lwen, pèp Ayisyen! A wi! Pou kenbe mache a pwòp, pou gen limyè nan mache a, pou moun pa sèlman vann lajounen epi nan nwit tout aktivite kanpe, fòk gen elektrisite. Pou moun kapab travay ni lajounen ni nan nwit nan mache a. Sa ekstrèmeman enpòtan. Fòk gen dlo nan mache a. Fok DINEPA sispann fè rigòl. Sa ekstrèmeman enpòtan. Si n ap pale de devlopman, an nou ouvri je nou. An nou pa fè pito nou lèd nou la, olye m pa wè ditou prefere m wè twoub. Swa nou wè, swa nou pa wè. Paske lemond deja ale kite nou. Fok nou leve pye nou pou mete tèt nou nan yon nivo. Gen nouvèl ki pa fè bri. paske yo pote anpil mo jiridik, men lè w retire tout mo teknik yo, ou dekouvri yon reyalite ki kache, ki ka chanje lavi plizyè milye santèn moun. Mèkredi 5 dawout 2026 la, yon dokiman ki gen sèlman 2 paj, soti nan tribinal federal nan Washington, Se pa yon gwo desizyon 80 paj, se pa yon odyans ki dire plizyè èdtan, men se 2 paj yo ka remake yon pwen final nan youn nan pi gwo batay legal sou tps pou lèzayisyen. Jij Ana Reyen.